Bondye se ou ki Bondye mwen alelouya jan m anvi wè ou jan m ap tann ou sa se tout kò m wi k ap mande pou ou tankou tè sèk nan solèy k ap tann lapli. Fè m antre kote ki apa pou ou a. Fè m antre nan kay ou a pou m wè ou. M anvi wè ou. Pou m ka wè jan ou gen pouvwa. Jan ou merite pou yo fè lwanj ou. Alelouya. Renmen ou gen pou nou an Li pi bon pase lavi Se poutèt sa m ap fè lwanj ou Konsa m ap pase tout lavi m ap di w mèsi Se ou menm sèlman m ap lapriyè M ap fè fèt M ap kontan Tankou yon moun ki manje plen vant li. Epi yon manje ki gen bon gou. Yon manje ki gen kont grès li ladan l. Alelouya. Wi, se konsa kè m ap kontan. M ap louvri bouch mwen pou m fè lwanj ou. Lè m kouche sou kabann mwen. Lide map travay sou ou. Tout nan nwit sa avè w map kalkile. Paske se ou tout se pou m. Map rete kache anba zèl ou. Map chante si tèlman mwen kontan. M kole kò m sou ou. Se pouvwa w k ap soutni m. Men, moun k ap chache touye m yo, yo gen pou yo desann kote mò yo ye a. Yo gen pou yo mouri nan lagè. Chen mawon gen pou manje kadav yo. Waww! Men Bondye ap fè kè wa a kontan. Tout moun ki mete non l devan va gen kè kontan. Men, y ap fèmen bouch moun k ap bay manti yo. Alelouya! Senyè, sou pawòl ou. Kote ke genyen plizyè sèvitè, gen plizyè sèvant, pitit gason w avèk pitit fi w ki pwostène. Genyen nan lè sa a ki gen dlo nan je yo. Genyen nan lè sa a ki genyen vant mare. Genyen nan lè sa a ki pa konnen si pou yo monte, si pou yo desann. Senyè, lanmou w pou nou pa gen mezi. E se akoz jan w renmen nou an ki fè maten an nou aksepte pou ke nou prezante devan w. E Senyè, nou pran bouch anpil lòt frè, anpil lòt. Sè pou nou konekte avèk bouch nou e nan non yo nou prezante bò kote w nan lè sa a. Senyè, lanmou ou gen pou nou an, nou pa ka konpare l, nou pa ka mezire l avèk anyen omond. Senyè, David kote l te ye nan dezè Jida, Li te nan pèsekisyon. Yo t ap kouri dèyè l. Yo te vle fini avè l. Yo te vle elimine l. Yo te vle retire souf li. Nan lè sa a, gen anpil moun yo vle retire souf yo. Gen moun ki gentan tonbe nan men ènmi n nan. Gen moun kounye a, yo nan men kidnapè. Gen moun kounye a ki nan men vòlò. Gen moun kounye a ki nan prizon. Gen moun kounye a ki mare nan yon peristil. Gen moun, Senyè, yo pral jete nan twou. Gen moun yo pral sakrifye. Senyè gen bagay ki pral fèt. Menm defini nou pa ka defini ki non nou ta bay pou sa. Padan ke ou renmen nou. Lanmou pou nou li san mezi. Senyè, Senyè, Senyè, nan lè sa a, gen moun ki plane sou vant yo, gen moun ki pa ka ret sou vant ankò, ki vire sou bò dwat, gen ki vire sou bò goch, gen ki oblije lage kò yo sou do, gen ki akoupi, gen ki ajenou. Gen kavek de men anlè. Lanmou w pou nou. Alelouya. Lanmou w pou nou. Lanmou w pou nou. Pawòl ou di fè nou fè nou konprann ke nou pa gen anpil tan n ap viv sou tè a. Men ti tan ke nou gen an pou nou ta ka aplike l a la sajès. Anpil fwa nou pa saj. E akoz sajès ke nou manke, anpil fwa Senyè, o amen, nou pèdi chat la e nou pèdi makout la paske nou pa saj. M santi sa miss David gon sajes e map mande w tanpri ou ava fem kado sajes sa chak moun kap tande m kounya ou ava fe yo kado sajes sa pou n kapab vakye nou a la priyè pou n ka chache prezans ou. Nan bon tan tankou nan move tan, nenpòt jan sa ta ye, ede nou pou n ka gen sajès sa a. Nan dezè kote David ye a, David wè li pi pre lanmò ke lavi pandan ke ou reklame l deja, ou chwazi l deja. Senyè, maten an, nan lè sa a, m vin kote w pou m di, konbyen moun ou chwazi k ap soufri? Konbyen moun ou chwazi ki nan dezè ya. Ou chwazi yo wi men se komsi mizè a chwazi yo tou alelouya ou chwazi yo wi men se komsi soufrans lan chwazi yo tou ou chwazi yo wi men se komsi kalamite a chwazi yo tou. Moun sa yo plis soufri ke lot yo. Boujwazi yo yo soufri. Yo soufri. Alelouya. Alelouya. Yo soufri. Si yo pa vle antre nan nenpot konpwomi, yo soufri. Si yo pa vle di wi avèk nenpòt bagay, yo soufri, gason tankou fanm, yo soufri, e jiska prezan y ap soufri. Men lanmou, lanmou, lanmou li san mezi. David rive nan yon moman, alelouya. David di, Lanmou ke w gen pou li a, li pi bon ke lavi. M konprann, David. Se sajès sa a ke m bezwen. Se sajès sa a ke m ap mande w pou w fè pitit ou yo kado. Sila ki an Ayiti kounye a, nan lè sa a la a, nan moman sa a la a, yo bezwen sajès sa a. Sila k ap viv nan peyi etranje ki janbe dlo, ki janbe fwontyè, ki pran avyon oubyen bato sou kèlkeswa fòm nan a pye, yo bezwen sajès sa a. Lanmou w pou nou Lanmou w pou nou Senyè lanmou w pou nou pi bon ke lavi M santi David kap di Menm si m pa ta soti nan dezè sa a M pap vann lanmou an M santi pou m konekte David avèk Paul tap mande kisa menm ki ka elimine lanmou Kris la pou mwen. Paul site plizyè bagay. Paul di bagay ki anwo nan syèl la pa ka fè sa. Bagay ki sou la tè pa ka fè sa. Bagay ki anba la tè pa ka retire lanmou ke w gen pou li a. Senyè nan lè sa, men nou. Senyè, salmis lan te mande w nan lanmou w gen pou li a pou w touche l. Nan lanmou ou gen pou li a retire l nan dezè a. Senyè ou pa gen pati pri, ou pa gen paspouki pou pèsòn. Jistis ou kòrèk, li dwat. Men anpil fwa, gen kèk kout fwèt ke nou merite, gen kèk kout rigwaz nou merite akoz lanmou sa. A koz lanmou sa ou fè nou gras. M vin mande w tanpri a koz lanmou sa. Yon lanmou k tèlman fò. Yon lanmou k tèlman wo. Yon lanmou k tèlman fon. Yon lanmou k tèlman laj. Koz lanmou sa. Ou aksepte ban nou Kris, Pitit ou a, linik, a la kwa di kalvè. Ki sa pou nou di ankò? Ki sa pou nou fè ankò? Eske gen yon fòm vre pou nou mezire l? Gran frè nou an, li t aksepte pran lakwa. Li te konnen li pa t ap dous, men li pran l kanmenm akoz lanmou sa a. Anpil fwa ou fache avè nou, anpil fwa ou vire do ban nou, se paske nou engra. Wi, nou engra. Nou pa ka, nou pa ka reflechi tout kote ou pase avè nou. Si kretyen de nou jou te ka reflechi, yo ta verifye ki sa Kris la pran pou nou, e nou ta pran ti kal pou ou. E pawòl ou di, si nou pa vle kanpe devan lèzòm pou nou defann non ou, ou pap kanpe pou nou o dènye jou. Senyè mèsi pou lanmou sa. Mèsi pou lanmou sa. Akoz lanmou sa, Senyè m santi se sou ou pou nou kole. Nou vin kote w nan lè sa pou nou mande w tanpri. Pèmèt o non de Jezi. Pèmèt ke sèvitè w yo santi yon nesesite pou yo kole sou ou. AEH vle kole sou ou. Mwen vle kole sou ou. Lòt frè avèk sè yo vle kole sou ou. Moun ki ajenou kounye a vle kole sou ou. Moun ki plonje kounye a vle kole sou ou. yo vle kole sou nou tanpri senyè mennen nou lakay ou nou vle vizite lakay ou nou ta renmen nou ta renmen wè a zye nou kay ou salmis lan di lanmou an tèlman gou li tèlman presye li tèlman agreyab li konpare l avèk yon manje ki gen bon gou. E li te grangou. Nou konprann sa. Lè nou nan travay nou grangou. Lè nou nan lari nou grangou. Men nap panse avèk yon bon manje k lakay. E nap fè tout sak depann de nou pou n rantre pou n ka manje. Elèn rive, nou jwenn manje a, li santi bon, li gou, li gen tout bagay li a mezi. Se konsa lanmou w nan ye pou nou. Eben Senyè, pandan ke w renmen nou konsa, pandan ke w fin chwazi nou konsa, sou latè, nou jwenn yon pakèt lòt moun ki rayi nou. Nou jwenn yon pakèt lòt moun ki pa vle wè byen nou. Nou jwenn yon pakèt lòt moun Senyè ki ta kontan wè nou mouri deja. Peyi kont peyi, nasyon kont nasyon, frè kont frè, sè kont sè, menm legliz kont legliz, lidè kont lidè, pwofèt kont pwofèt, apot kont apot. Senyè! Senyè ou gen rezon ou gen rezon wi boo rezon paske gen bagay si se le mond ki tap fè yo gen lè yo ta gen rezon men si se nou ki pote non kap fèl m santi ou gen rezon pafwa pou kite malè rive nou ou gen rezon pafwa pou kite nou soufri ou gen rezon pafwa pou kite ènmi an ap pote nale. Ou gen rezon pafwa senyè pou nou pou nou pou kite nou tonbe nan men enmi an men lanmou ke ou gen pou nou an li pi fò ke lavi piske lanmou ke ou gen pou nou an pi fò ke lavi nou santi lavi li pa enpòtan pou nou e sil fò ke nou mouri nou va mouri nou dakò pou nou mouri men nou dakò pou nou toujou renmen w pou lanmou an pa gaspiye nan men nou korason senyè gen moun aktyèlman la.

Pandan nap priye yo. Poum ka diminye nan betiz ke map fè yo. Jiskaske yo elimine nèt. Se sa m mande w pou sèvitè sa. Se sa m mande w pou sèvant sa. Wi, se sa m mande w pou li menm. Senyè mèsi. Senyè mèsi. Senyè mèsi pou solèy la ou pèmèt m leve chak maten. Mwen antanke sèvitè ou, mwen antanke moun ki li pawòl ou a, depi m wè solèy la leve, m konnen gen yon chans ankò e m remèsye w pou chans sa. M remèsye w pou favè sa a. Mèsi pou lanmou w sa a. Gade yon lanmou. Mèsi. Mèsi. Mwen renmen w Senyè. Bò kote w m anvi viv. Mèt touche m kounya. Mèt anbrase m kounya.